Ayibobo tout moun, jan nou ka wè la se K-Orenz ki retounen lakay nou ankò pou Pouchon Mix Production. Ou konnen deja nou nan yon demach, n ap mache kontre moun k ap fè aktivite enteresant, moun enpòtan k ap itil sosyete a nan tout kouch, pou nou fè w rankontre yo, pou nou fè w konnen an pèspektiv ki sa y ap fè, kiyès yo ye, ki kote yo soti, ki sa ki motive yo rete nan sa yo ap fè an. Ebyen, nou kontinye, jan w ka wè m jodi a, mwen nan yon peristil, mwen avèk yon pèsonaj ki trè enpòtan pou lokalite an. Yon moun ki fè de bagay ki trè enteresan jan ke m t ap di l lan. Ebyen, anvan ke mwen prezante nou pèsonaj sa a, m ap di nou mèsi paske nou toujou sipòte PMP. Kontinye follow paj la sou Facebook, kontinye follow nou tou sou Instagram, subscribe avèk chanèl YouTube lan. N ap pwofite remèsye sponsò nou PMP Multiservice. N ap pwofite remèsye sponsò nou tou ki se Eka Records. Eka Records se kote w ap ka vin anrejistre mizik pa w, vin fè spòt pa w, tout sa ki gen rapò avèk odyo, ou kapab kontakte yo nan 43 11 48 72 oubyen 31 29 54 18. Bon, jis avan ke nou antre pou nou pran entèvyou a, n ap pran yon kout poz epi n ap retounen.

Antanke pèp, nou gen istwa nou, nou gen kilti nou, nou gen rasin nou, nou gen orijin nou. Ebyen, Vodou, yo konsidere sa kòm orijin pèp ayisyen an. Jodi a, nou gen avèk nou yon pratikan vodou, nou gen yon vodouyizan, ke mwen vrèman kontan pou ki la avèk mwen sou panèl la jodi a pou nou pale de vodou, pou nou pale de li menm. Ebyen! Tout moun kap swiv yo map envite nou akeyi avèm Sylvains nap dil merci paske li akeyi nou lakay li e nou salyew e nou diw bonjou sou Pouchon Mix Production. Ebyen nou tou mwen avèw grand lonè mwen salye nou isit. Bon jodi a son reyèl plezi pou mwen.

E jodi an, petèt se mwen ki ka bay tèt mwen manti. Okenn moun pa soti sa m di an, paske kòm anpil lè pafwa mwen gen anpil moun k ap jwe avèk Lafrik Ginen, e pa yon bagay pou moun jwe. Paske mwen sonje lè m jèn ti gason.

M antre ladan l. Ok, jis avan w kontinye, gen yon kesyon ki trè enpòtan mwen vle poze w. Lè w fin prezante w, ou bay non konplè w, apre sa w bay non vanyan w. Poukisa li enpòtan pou nou menm prèt vodou yo pou nou gen yon non vanyan? Oubyen poukisa e jodi an, kòm yon timoun piti, ou te pran moun nan, w al legliz avèk li, w al batize l? Or se menm jan ke moun sa lè yo fin pran aksyon dakò ke ou gen yon non yo ba ou lè ou fin batize marenn ou parenn ou ok yo gen yon non pou yo ba ou. Ou vle di lè yon moun batize nan vodou ok nan nan nan relijyon krisyanis la gen batèm nan vodou a gen ason lè ou fin pran ason ou gen yon marenn yon parenn yo ba ou yon non vanyan ok.

Ah ok ok. Papa louko se papa m. Ok mwen pran w pou parenn mwen. Bon isi pou marenn mwen ok. Ah kounye a men depi sou lè l ye papa louko li gentan ba w non an. Li gentan ba w non an ok.
Histoire
interessant ok yeah après sa men men non sa ou dwe genyenn paske li se modpas ou ke ke se swa kote ou rankontre avek yon frè ou dan parèy ou e frè ou dan tou li menm li gen dwa se sa te la li se li gen dwa gen yon lòt nan e ya sezi èske ou santim byen men nou tout nou gen non vanyan nan nou enpòtan. Ou di, apre ou te fin fè rankont lan, ou te tonbe malad, se lè sa pankòt yo te wè se reklame ke yo te reklame ou. Èske gon mwayen, si yo reklame yon moun, pou moun nan di, bon, m p ap swiv lwa a, m p ap, li reklame m, m pa prale, m p ap fè sa l mande a, èske gon mwayen pou l fè sa dekwa pou yon mal vre ou pou l ta, pou l pa ta mouri? Èske gon mwayen? Bon,
sa depan. Si te yon gang, ke gang yo al vin sèvi? Ou pa vle sèvi? Yo ka ale kay yon gang, sa depan sa kap nwiw lan, li raplel, li bal manje, epi tou l anchennen l. Dim, ou te legliz? Eske ou te, eske ou ta, eske ou leve, dizon, nan yon fanmi ki kretyen? Ohh, pa toutafè, paske mwen jwenn manmanm, Depi m mouri mwen moun se kilti vodou sa m swiv. E pati yon manbo ebyen m sèvi. Ke m te gen gran papa manman m ki te yon blan. Ki te avèg a 2 je. E te ke pa gen moun ki vin lakay li m pa resevwa l. Nou vle konnen w, nou pral antre an pwofondè nan aktivite prèt vodou ke w ye a.

Nou gen dwa m gen yon zanmi m ki envite m an n sòti an n al pran bal n al gade bal lan epitou rara osi tou bon m pran madanm mwen pitit mwen nou 2 an n al nou pa mache non nou pati n al gade se tou. Yo di nou menm Grèt Vodou yo nou trè jèn èske se vre? Bon se bon m di w byen an reyalite nan ansyen tan lè moun yo t ap sèvi. Or, jodi an se pa dekore kò avèk on pil madyòk, mete anpil bag nan men ou, on pil chèn nan men ou ke ki fè w konnen ke w sèvi. Paske nòmalman, yon moun ki sèvi, depi l parèt anfas mwen la, m pa bezwen met sa yo sou li pou m konnen l sèvi.
Paske jodi an, vodwizan. Kankou jan moun yo trete l lan, yon vodrizan se menm jan nan ke yon moun ki nan yon legliz pwotestan ou katolik, paske vodrizan se yon bagay ki pwòp e ki santi bon. Paske jodi a, lè yo pale vodrizan, e y a pafwa gen twa tip. Nivo dizon. Vrèman vodou kote e ke yo pale ou de rada. Ok. Lwa rada a, seremoni l fèt tou de blan. Ou pa vèse san. Menm yon poul ou pa touye ladan. Se diri blan pwason. Sèch. Yanm. Bannann patat. An, lè w pral vire, ou fin kite pati a, lè m pale w de rada, ke nou ka kontinye pale w, kiyès ki rada, sa sa vle di de rada. Rada a li kòmanse pati depi Mèt Gran Chemen e w pran Papa Legba e Marasa,

Hum e grann èzili plus èzili fre dada ou menm la mwen nan rada pwòp kote yo rele le vodou ki pwòp sa pa mele anyen ditou pwòp pwòp pwòp san tach sa se tou de blan menm bwason li se tou de blan. Ok Oh kounya lèw pral vire nan nago kiyès ki nago se ogou feray gason lagè oh la nou ret pati ou genyen kounya sou pral pale. Mwen de petro paske m di w gen 3 tip de lwa ou gen rada ou gen petro ou gen zandò. Ò li pou rive nan petro ou kòmanse nan vèse san e rive nan zandò se pu. Men chak espri sa yo, yo gon fòmil yo ranpli pou
yo. Ok, jis avan, sa m te vle fè, m pa t prevwa nou t ap antre a tout vitès anndan sijè a konsa. Jis avan ke m kontinye antre an pwofondè nan sijè a avè w, kite m fon, kite m amnen sijè an anpè. Jounen jodi a, li vrèman enposib pou w ap pale de Vodou san ke ou pa fè referans sou nan aktivite entèlektyèl, san ke w pa fè referans avèk Ainsi par la langue ki se liv ke Doktè Jean Price Mars ekri. Vodou, ou konnen. Nou se pèp ki soti divès kote ann Afrik de Lwès ki vini sou tè sa a an 1503 premyè trèt negriye ta pral fèt kote ke yo te trennen nou nan bato fè nou vin travay latè isit antan k esklav. Rive Ayiti, ri, pa rive Ayiti, ekskize m, se te Ispanyola alepòk, rive nan koloni an, Ki sa nou te jwenn? Nou te jwenn yo t ap eseye kristyanize nou. Yo t ap vann nou yon katolik sou yon bò. Men, Fransè yo, lè yo te vini, an 1625, te genyen pwotestantis la ki te anpil tou. Donk, sou tè isit, te genyen pwotestan avèk katolik. Ann retounen sou katolik lan. Katolik yo te pran male plezi pou yo eseye asoumi nou, fè nou, pou yo jwenn soumisyon an nan men nou, dekwa pou nou kapab travay tè, pou nou pa janm revandike, pou mèt yo toujou gen pye sou kou nou. Ebyen, swivan listwa toujou. Nou konnen gen divès seremoni ki fèt, gen seremoni Bwa Kay Iman ki se seremoni fò pou liberasyon pèp sa a ki ta pral fèt premye janvye 1804. E pou m kontinye toujou, diferant fwa nan listwa, m vle pale kòd penal nou tou, gen diferant atik nan tan lontan ki te konn pini moun k ap pratike vodou. Answit, gen konkòda. de Damiens ki siyen an 1860 je kwa, ki te fè legliz katolik vin relijyon deta. Ebyen tou sa yo, yo te konn jwe nan an favè relijyon sa o detriman de ka, o detriman de vodou an, pou ke moun k ap pratike vodou yo, yo sibi dè pèn, pou ke vodou an toujou parèt yon bagay sal. Yon bagay ke moun pa ta sipoze pratike, se move kote sèlman yo vann. Nou konnen prezidan eli Lesko ki te fè yon kanpay ki te rele Rejete. Nan kanpay Rejete sa a, tout moun ki t ap pratike Vodou, yo te sibi yon pakèt sanksyon. Ebyen, fòk ou te li ensi pa la long pou ke ou kapab wè. Vodou an li pa vreman gen yon vizaj sal ke yap vann nou depi kote nou soti an afrik lan pase seremoni bwa kayiman n vin endepandan kounye a nou vin gen prezidan nou vin tonbe sou lesko lesko ki se bagay kòmansman ane 1900 yo donk fòk te gen yon esipo alalonk ki pou te lave relijyon vodou an. Ebyen, Vodou. Jean Huysmans, ki te swiv demach sosyològ fransè Emile Durkheim, pou li te montre ke Vodou se relijyon, li te di, relijyon yo souvan gen de bagay. Yo gen sa k sakre a, yo gen sa k pwofàn nan. Anndan Vodou, gen sakre, gen pwofàn. Gen de bagay lè w fin fè nan Vodou an, petèt ou pa ka al touche avèk fi. Ou pa ka al nan rapò avèk li. Sa montre ke wi vodou an non sèlman se yon kilti popilè, li se relijyon nou tou. Se nan sans sa ke mwen te vle amne sijè a pou nou te konnen an pèspektiv vodou an ki sa l ye, kote l soti, nou menm pèp. E gon bagay ki trè enpòtan tou nan vodou an gen yon senkretism relijye. Yo rele senkretism relijye an, se yon melanj de rit afrikèn nan ki se vodou an avèk katolik lan. Paske esklav yo. Yo pa t vle yo pratike relijyon ke yo te tou soti avè yo ann Afrik lan. Kisa yo te fè? Yo te oblije melanje l avèk relijyon katolik ke yo t ap vann yo a, pou ke yo fè yo fè yon sèl, se yon sanblan ke yo t ap chache fè, pou ke yo kapab pratike sa ki fè yo vibre vreman an. Se sa. ki senkretis relijye a. Ebyen, nou pral pale de tout sa yo, nou ap pran yon lòt poz pou nou kapab antre an pwofondè nan sijè a. Mesye Sylvens, antanke prèt vodou, kisa ki se yon ougan asògwe, kisa ki se yon ougan makout? Ougan makout gen yon gras ou vre.

Pou l pran ason. Dakò, se li menm nou rele ongan makout.
M soti ann Afrik, yo mennen nan ann Amerik. Tout pandan esklavaj yo, èske omwen nou menm ki se prèt vodou jodi a, èske m kapab di nou vreman gen yon koneksyon oubyen. Nou nou nou gon anvi pou n konnen ki wòl vodou an te konn jwe pandan peryòd kolonyal la. M vle pale de. Se a Lafrik li sòti l vini. M vle pale de trajektwa w pou l vini an, orijin nan. Èske nou gon yon koneksyon kèlkonk avèk orijin vodou a? Wi, men sa se yon koneksyon depi soti an Lafrik. Wi, èske, èske omwen ou ka eseye di nou lè. Nwa yo te premye vini sou tè sa la, ki wòl omwen vodou a te jwe nan rezistans ke yo t ap fè a? Bon, li te reyèlman itil paske, poukwa? Paske lè esklavaj yo te pede ap touye yo, e se koz avèk sa tou, nou menm nou te vin mete konesans espirityèl pa nou deyò, pou nou te ka, nou pa t ka goumen avèk yo, men nou te gen yon lòt fason. An espri nou te frape.
Ok sa m konvenki ok ok e mwen souple legliz aske fè diferans pou mwen ant vodou avèk relijyon enpòte m vle pale de kèlkeswa li te katolik li te pwotestan.
Jodi an la banm diw frèt. Epa kesyon ke yon moun diw konsa ke bay ok nou gen katolik se enpòte ou gen potestan se enpòte ke sa nap viv jodi an. Nan la fout ginen pa nou an. Enben paske ou wè pou jiska nojou menm Ayiti pat dwe sèvi kèlkelanswa yo te vini yo avèk Sent Woz, yo te vini avèk tout sen blan sa yo, yo pat dwe sèvi Ayiti ditou paske nou menm nou genyen sen pa nou. Ki se Ogou Feray ak Zili Danton ke yo rele Sanbaba a. Se espri sa yo, se yo menm nou te dwe gen moniman yo anndan legliz lè nou bezwen al priye pou n al priye nan pye yo. Paske nou pa te oblije al priye nan pye blan paske se lit espri pa nou. Men malerezman, bagay la pa fèt konsa. O se jodi a vre. Fòseman, yon vrèman entèlektyèl k ap viv, menm pitit li yo pa t dwe batize yo nan legliz katolik e pwotestan. Jodi a lè w gen pitit ou al batize l nan legliz katolik, pè a pran tout enèji l te genyen.

Ke yo raple l sou yon moun, li danse sou li, ke l vin yon mal, achte bag li nòmal, epi nou fè a sivil li, fè tabou li nòmal, epi nou nou marye, ke l gen jou pa l li ban mwen nòmalman, fòk mwen respekte jou l ban mwen yo. Sa reyèlman egziste.
Ok. Men yo poko marye de moun. Ou di ke m wè gen lòt prèt vre tou ki marye 2 moun. Menm jan yon pastè ka marye moun, menm jan yon pè ka marye moun, menm jan yon ofisye eta sivil ka marye moun. Bon, si pou Jakmèl la, yo ka fè sa byen paske Jakmèl gen tanp. Ok. Ki enpòtans bawon gen nan yon lakou? Ooh anpil enpotans. Monche premyeman wap jwenn avek mèt gran chemen ou pase gran chemen epi tou gran kafou apre kafou se bawon paske bawon se li trase se li fouye. E kèlkelanswa sa w ap antreprann nan rityèl maji an, bawon la. Ki pou w ap voye lwil la, ki w ap fè espedisyon la, w ap fè trètman l la.
Donk, bawon se yon potomitan. Potomitan. Ok, trè byen. Di nou, kounye a, ki sa ki se yon dyèvan? Se yon chanm, m panse imaj la ap dekri moun kap gade yo kisa djèvò a ye. Trè enpòtan. E medsin tradisyonèl ki genyen nan vodou an, kijan transmisyon an fèt? Paske m panse pa gon kote wal aprann, pou chita pou di bon m pral aprann pou m vin grangran. Pa gon moun ki chita ki ba w leson. Si yon moun malad, ou konnen pou fè remèd pou li, dèfwa ou fè rekou avèk medsin tradisyonèl la. Ki jan m kapab di ou fè konnen sa k ap bon, sa k pa bon yo? Pèske pou mwen tou, se lwa a ki antre nan tèt ou epi ki fè remèd yo. Wi, ke yo gen yon es, non sèlman menm lè ke yo pa t gen espri an, li pa t monte sou ou fizikman konsa, men l rete.

Kounya la gad zuko kisal fè.
Sou jus gad la se pou sa ou te metel. Ou pa mete gad lan pou w pa mouri paske pa gen moun ki pap mouri ok men se yon pwoteksyon li rann ou mal pou w mouri sa depan akoz de gad la ou te rankontre avèk yon chanprèl nan lari a gad la monte w li mennen w lakay ou. Ok gad la epa yon li fè ou pa pran non kout lè aswè a lè w te gen dwa kouche wap dòmi epi tou te gen demen maten ou tap monte machin ou machin nan ta pral fè aksidan gad la di w li tou montre w depi nan nwit lan w fè aksidan alò demen maten si w pran machin sa wale se ou menm. Ok èske gen sèlman 2 tip gad sa ou èske se sèlman gad di kò epi gad lakou genyen? Gen gad lakou gad di kò.

An dezon tout se sou cho yo ye cho gad sa yo vrè cho
e ann rive nan pwen kounya sou jous tande moun al gen yon pwen petèt ou gen yon jwè foutbòl gen dwa di bon mal gen yon pwen chak match pou m fè yon gòl. Lè w al pran mwen, lè yon moun al pran mwen, ki jan sa ye? Paske, sa gran paran nou lontan pa t kite pou nou, e sa, sa, e sa k fè jodi a, sa fè m santi m fyè dèske nou ka ansanm avèk mwen jodi an. Pase, asavwa sa, paske pi fò ansyen moun yo, lè yo te gen sa yo te genyen yo, yo mouri avè yo. Yo pa kite yo pou piti. Zanmi Remèt yo kite yo, yo pa t bay pitit lan kondisyon yo, kounye a yo detounen dyab, yo vin manje yo. Pitit dèyè. Ok, yon prank. Oh, jodi a w deplase w vin lakay mwen. Mwen menm m ale m pran kat mwen m bat li, m fè leson. Lèm fin fè leson, mwen voye zye m gade eske kiyès espri ou genyen nan bitasyon lakay ou. Mwen rele, m ra, m entèprete espri sa. Mwen remoute fòs li, si l pat konn bwè san lakay ou m fè l bwè san. Èpito imedyatman fini m fin. Rafle m fè l bwè san. Epi tou kounye a m fè l mòde. M ba li yon non. M batize l konplètman, m ba l yon non. Kounye a si m ap rele Jan Mabenge, m rele Jan, alò l te rele Ti Jan, bon mwen m rele Jan, Jan Mabenge. La, men pwen an ke m ba w lan. Men l pa p rele Ti Jan. Li te rele Ti Jan men l pa rele Ti Jan ankò, e Jan Mabenge.
Ok, kounye a, men lè w ba li l lan, ou tou ba li l avèk kondisyon li dwe respekte yo. Wi. Paske nòmalman, si se yon bèf pou l bay chak ane, fòk li ba l bèf la chak ane. Si se yon moun li demande l pou l ba li chak ane, nòmalman fòk li bay moun nan. Se klè.
Pa gen renegosye nan bagay sa yo. Ah bon! Eske yo si yon moun konn gen lwa? Eske depi la nan dans nenpot jan fo lwa monte? Non.
Sak koz?
Bon m esplike w byen. Jodi an, jan w wè nou menm nou tout nou ini la jodi a ansanm, se konsa tou. Nou tout nou genyen zanmi e konsa tou espri an tou kèk genyen zanmi ok or menm m gen dwa genyen yon zanmi mwen ki gen yon espri espri la te gentan vin kominike avèk espri m lan yo te genyen randevou pou yo kontre tèl kote tèl lè. Ahh! Elya pafwa yon moun ou wè yon espri lèl rive nan dans lakay yon moun li pranl se yon moun ki pat janm konnin te gen espri konsa tou espri an tout tanbou an prann li li rale men aprè espri sa kèk moun sa vin lave yo plase dlo a sou li. Nòmalman, lwa sa a, pou jodi a, li vin sanse yon timoun. Ke w ap soti la, ou ke w ap vin lakay mwen, sèlman ou di espri an, Se mwen k zanmi Silven, m pral vin lakay Silven. Se pa ou k pral kay Silven. Se tou. Ou ka kòmande.
A, trè byen. Petèt, ki diferans m ka, ou ka fè ant yon lwa achte avèk yon lwa ginen? Yon lwa
achte ke w konnen se achte w al achte li pou w travay la a pou w fè yon byen. La ou te achte l se pou w te travay yon byen ou pa t achte l pou l te ni pou l te ni sèvi w kòm pwoteksyon ni madanm ou pwoteksyon sof li konnen m genyen pou l vin chita la l travay li ba w lajan l epi tou l se
Èske yon moun ki gen lwa ginen an li pi fò pase yon moun ki gen lwa ayisyèn? Mil e mil fwa! Sa se natirèl. Ok.
Nou toujou tande tou, gangan yo toujou ka fè boul bòlèt. Emm, lè yon moun vini kay yon gangan pou l fè yon boul bòlèt, lè boul sa va soti, Ki sa k ka koz? Bon. Nou ka bò ti kal la. Bon.
Depi nou pa ka antre twò fon, nou pa p antre fon. Euh, paske ban m di w yon bagay. Depi nan tan lontan, toujou sonje sa, te toujou gen moun entèlektyèl, te gen demi entèlektyèl li genyen sou egare nèt. Enben, menm jan an tou, jan w wè a toujou genyen twa tip despri sa yo. Nòmalman la, w ap jwenn yon espri ki entèlektyèl, yon espri ki mwayen entèlektyèl. Gen yon espri se kreyon sant ki nan men. Kreyon nèg sant.
Donk ou vle di ke lè sa pa mache a, moun nan te annafè avèk yon espri ki gen kreyon moun sòt nan men l. Èske sa rive ou fè yon remèd pou yon moun deja epi sa pa mache? Wi pafwa. Pafwa. Èske w travay tou a distans? Èske si yon moun aletranje epi pyel mare la l bezwen w li kontakte w èske ou ka travay pou li etan w isit? Se pou tou swit.
Kote m ye ozetazini an la map bay kat mwen li mèt kounya la li mèt nik rele m sou le chan la m bal nimewo telefòn mwen 38 21 40 39.

Tout imaj sa yo wè an, tout reprezante yon espri. Paske sonje byen, se 21 espri. 21. Alò di nou, li vin nou 21 espri a, li vin transfòme an 101 nasyon.
Ki sa k yon nasyon kounye a? Espri de Kris la. Paske, tande m byen.

Gen moun ki vin avèk dè teyori pou di ke, dè tèz pou di ke tout bagay vodou sa w tande a se yon avansman ke nou genyen sou lasyans. Se lasyans ki poko rive la paske nan tan lontan sa ke nou rele syans jodi a yo te konn pran l pou maji. Èske w panse nou se yon avansman sou lasyans oubyen reyèlman se maji, se mistè ki vodou an vre? Wi se mistè ki vodou an. Se mistè. Wi.
Kijan w panse sa t ap ye si chak Ayisyen te aksepte tèt yo antanke Vodouyizan? Èske w èske w panse nou t ap pi fò, pi soude, pi ini? Nou t ap plis avanse. Plis avanse.
Èske l posib? Wi. Li posib. Men m konnen peyi a an majè pati li pwotestan ak katolik.
Li pa fini pi fò pase li. Li pa pi fò. Vrèman.
Toujou gon afè de polemik ant dèfwa prèt vodou avèk prèt vodou. Nan sans ke si w al kay prèt iks, prèt iks akeyi w, li ba w kabrit, ou menm ou di non, lè iks ap vin lakay mwen, mwen menm, m ap kite bèf pou li. Kòmsi nou toujou vle sipase youn lòt. Èske espri yo pran plezi nan sa? Nou menm an swa tou, èske nou pran plezi antre nou menm lè n ap fè sa? Oubyen, èske gen yon reyèl polemik kote ke dèfwa ou pa byen avè l, ou pa byen avè l?
Bon. E kòm mwen, fòk mwen di nou sa. Mwen di moun mwen on tran depi an kateven douz. M ka gen yon ti pwoblèm avèk. Bon m poko janm gen pwoblèm sa avèk on konfrè on tran. Bonjou zanmi m, zanmi m l ap fete l envite m al lakay li. Bon se jodi an. Pa fòseman m rive lakay ou. Ou se yon frè ongan m. Se sipòte m vin sipòte frè m. E pa fòseman fòk li t al al di e ban m kabrit, ban m bèf, ban m manje. Non. Se sipòte m vin sipòte w. Petèt ou gen dwa rive bon. Moun ki te vini, lòt moun ki te soti lòt kote vini resevwa, ou mèt resevwa yo men menm. Ok m anfom e sipote m te vin sipote w. Ah trè byen bon mantalite trè trè trè trè bon mantalite bon m panse nou rive nan yon moman ke pou nou fini si ta gen yon dènye mesaj ke w te ka vle fè pase petèt pwendvi w yon vizyon oubyen yon swè swa ou gen dwa vle blanchi vodou an an kèlke sòt nenpòt. Dènye mesaj ke w ta genyen an, m panse se moman an pou w fè pase li. Mon chè frè mwen, mesye, pi gwo mesaj m ta renmen voye jodi an, sitou pou nou tout Ongan Vodou, se pou nou ta mete tèt nou ansanm, pou nou ini nou. E kankou jodi an jan Jakmèl fè l la, e mwen menm tou m ta renmen Leyogàn tou, pou nou gen yon legliz pa nou lè nou mouri pou y al chante antèman nou, lè pitit nou, nou fè pitit nou, nou pa bezwen al al pran desepsyon nan legliz katolik ni pwotestan. Nou gen legliz pa nou tou, tanp nou, ke n ale batize pitit nou. Se pou leta pou leta rekonèt nou dwa nou kòm vodwizan.
Trè bèl mesaj. Ebyen, jan ke m t ap eseye eksplike l talè a, vodouizan ayisyen yo se de moun ki ke non sèlman leta, legliz katolik, legliz pwotestan avèk diferant kouch sosyal nan sosyete a. Mete ansanm pou met moun sa yo nan ti souge yo. Yo mete ansanm pou fè w kwè e pou fè w wè moun sa yo se move kote yo genyen lakay yo sèlman, se yon bagay sal, se yon bagay lèd, se yon bagay sèlman ki la pou detui moun. Poutan, nou konnen ke depi Lafrik, nou soti avèk kilti nou, nou soti avèk relijyon nou, nou soti avèk tandans ki fè nou vibre, nou soti avèk sa ki fè nou egziste. Nou soti avèk sa ki fè nou santi nou se sa nou ye a. Ebyen, mwen te vrèman kontan jodi a pou m te chita pale avèk yon prèt vodou. Mwen pa espere se dènye konvèsasyon ke nou ap fè paske, onètman, nou pa di anyen nan tout sa nou ta sipoze di. Nou pa touche tout pwen nou ta sipoze touche. Paske se vreman yon bel feeling li ye loske wap pale, wap, ou santi ke wap retounen vè sous ou. Ou santi ke wap retounen lakay ou, ou santi ke wap retounen kote rasin ou te pran nesans. Ebyen mezanmi map di nou merci paske nou tap swiv video sa. Nou konn modòd la, pa bliye. Follow paj Facebook la, pa bliye follow paj Instagram nan, pa bliye subscribe avèk chanèl YouTube la. Remèsiman spesyal avèk sponsor nou, Pouchon Mix Production Multi Service, gen foto ladanl, gen Video, foto maryaj, antèman, nenpòt sa w bezwen, gen sèvis cash-app, sèvis Zelle, gen recharge telefòn, gen pappadap, genyen tout bagay nèt. Pa bliye tou, studio pou nal record la se Ecor Records ke l ye. Donk, ou vle fè mizik, ou vle fè beat, ou vle mixer, mastering, kontakte yo nan 43 11 48 72, 31 29 54 18. Ou menm tou ki bezwen bèl menm jan avè m, ou menm ki bezwen bèl menm jan Mesye Sylvens, gad jan figi nou klere, kontakte Josmecor. Nou di Jose mèsi paske li voye nou bèl, e mèsi paske w t ap gade nou. Tchaw tout moun, a la pwochèn.